E santral kafou a la. Santral e elektrik kafou a. O! O! Koze k te long. Chèf gang Krich la pa pran, te bay iltimatòm la a, ou konprann, pou kafou la, pou kafou te gen anviwon 8 èd tan kouran pa jou. O! O! Nèg yo gèlè pa respekte pawòl chèf. E bay nèg yo e chèf yo e bon si nèg yo pa t chèf. E bon sa misye fè la a. Leta pa t ap gen tan reyaji. E chèf nèg la ye monchè. Nan ki peyi pou yon chèf gang, ou konprann, mete plizyè moun la nan blakawout epi pou wè leta e kanpe, ou konprann, de bra kwaze ap gade chèf gang sa e menw. Pami chèf yo l ye monchè. Misye se yonn nan nèg pami chèf yo. Banm fè nou tande reyaksyon yon yon yon yon responsab, hein, kap pale konsa. Banm fè nou tande misye.
Pa genyen prezans otorite leta yo. Se bandi ki kontwole komin Kafou. Gade sa k pase ak santral elektrisite Dayiti genyen Kafou. Edh konfime nan yon nòt ke m ap li pou nou la a, l ap enfòme piblik la, abòne yo, ke li ankò yon fwa viktim zak vandalis bandi kap simen laterè ak dèy toupatou nan peyi a. Aprè vandalizasyon sou stasyon Tousen Brav, Kafou Fèy, Kwadèmisyon, epi Santral Varreux ak Pelig ki konplètman totalman alarè, ebyen se santral Kafou an yo atake Yo sakaje e se gang ki kontwole l depi yè jedi 28 me a. N ap note ke anplwaye yo, yo te lese sit la anba gwo menas, se nòt edh la m ap li. Yon sitiyasyon ki afebli konsiderableman kapasite pwodiksyon ak distribisyon konpani an alavèy yon evenman enpòtan ki nesesite prezans san fay nan tout nivo, n ap pale de koup di mond 2026 la Ayiti ap patisipe ladan l. Edh nan detèminasyon l pou l kontinye sèvi abòne yo, l ap reyitere nan sikonstans difisil sa yo yon apèl o kalm, a la retni e a la konpreyanson de tout un chacun ann atandan ke yo reprann distribisyon elektrik la de fason nòmal toupatou nan peyi a. Donk men yon egzanp de kijan enstitisyon leta yo, yo frajilize lòske fòs lòd yo, se pa yo menm ki genyen monopòl vyolans lejitim nan. Donk nou te vle soulinye sa. E n te pale jodi a tou avèk prezidan federasyon. travayè elektrisite Leta Dayiti, Festred, ki se Pierre Michel Felix. Li konfime efektivman bandi yo, yo pran kontwòl santral 2 a nan Kafou, apre yo te fè menas pou yo pran l si komin Kafou pa kapab jwenn kouran pandan 8 èdtan chak jou. Nan yon entèvyou li bay Radyo Kiskeya jodi a, latèt Festred la soulinye pou koulya, se bandi yo ki gen kontwòl santral la, apre yo te fin egzije pou tout anplwaye kite espas la. Sèl anviwon yon trantèn megawat disponib pou koulye la a nan santral E-Power ke edh kapab eksplwate, toujou dapre Pierre Michel Felix, n ap koute l nan mikwo Rose Carline Aristide. Tout moun kapab konstate depi yon bon bout tan ki sa ap byen sikile sou rezo sosyo yo e ke efektivman bon leta genlè te pran sa pou jwèt e ke bon kash ke mesye ame yo pase a laksyon yo gen kontwòl efektivman santral kafou dim e ke mentnan pou le prezan moman e ke nou sispann vrèman pwodwi paske nou pa gen mwayen ke e gouvèneman an li bon mwen menm nou pa nan sekrè dè dye men nou menm o nivo edh nivo sendika nou wè ke edh pa gen mwayen pou l kontrenn e ke sou kesyon sekiritè sa se te sa se afè gouvèneman an a pi wo nivo e kòm mesye Alix li ye plize me kòm premye minis ki nan tèt peyi a sa se afè li menm avèk konsò ki pou degaje yo pou yo non sèlman sekirize pèp ayisyen men sekirize anplwaye yo sekirize gran sit de pwodiksyon yo ke n te konn toujou ap klewone wo e fò depi anviwon 1 è e demi e ke. Komin sa a, li fonksyone sou pilotaj otomatik, tout moun konn sa. Sètadi kounye a mentnan, se wòl Leta, responsab gouvèneman pou yo sekirize tout sit, gran sit de pwodiksyon. Ki sikui ki kapab gen pwoblèm alimantasyon avèk arè santral la parapò ak kantite megawat li te konn founi yo? Efektivman, nou kapab di nou genyen anviwon yon trantèn de megawat ki disponib nou kapab eksplwate bò kote santral Ipawer. Bon, santral Kafou 2, nou konnen ke pa gen disponiblite sa a, li pa la. akoz de santral sa ki pa disponib. Kounya mentnan nou kontinye gen yon kantite sikil ki trè redwi, nou te gen 22 sikil ki te m ta ka di ki sanse prè pou operasyonèl, men m kapab di jounen jodi a nou rapidman n ap gen yon dizèn de sikil ki ka toujou alimante avèk 25 megawat ki disponib onivo santral Ipawèy k ap n ap kapab eksplwate. E sa vle di ke pou 3 komin yo, li toujou vle di ke Santral Kafou, li te komin Kafou a, li te toujou konn fè fas ak Kafou nan mwayen Dibò. Lè ke liy lan, li, m ta ka di li site a pa an 2 pati, li konn toujou alimante chak 2 oubyen 3 jou, sa depan zòn Kafou la, sikriti Kafou yo. Epi mentnan, kounye a mentnan, EDH toujou ap reflechi gade sa l gen kòm pwodiksyon ki kapab kontinye sèvi de popilasyon nan zòn metwopolitèn nan avèk fèb mwayen ke l genyen. Èske anplwaye edh yo nan komin nan yo kanpe travay? Pou ajans de Kafou, ajans di ke se yon ajans komèsyal e ke li tante toujou ouvè pòt li paske li menm se papye l jere, li pa jere pwodiksyon. An se te apre avèk lantray de pwodiksyon yo e ke yo toujou avèk pòt yo sou kontwòl nèg ame yo e ke anplwaye yo ozalantou men yo pa ka antre. Sa ki sou pase oubyen sa ki lakay yo e sitiyasyon tou se menm jan, menm jan e ke kounye a n ap tann. Gang nan ki pran kontwòl e santral la, kisa yo egzije menm? Bon, depi yon rezo sosyo menm jan ansanm avan w e n ap tande e ke yo egzije ke pou yo gen yon nonm dè elektrisite pa jou, swa ke se 8 è de tan pa jou. Bon, nou ta va di ke lè po a te vèt e pa te ka fè mamit, bwavo Nèl Sèt. Sa vle di ke nan sitiyasyon ideyal ki ye a, Nou genyen plizyè santral yo ki vandalize pa mesye ame yo. Nou genyen plizyè sibstasyon ki vandalize, demantibile. Plis pase 5 sibstasyon e santral ki vandalize, ki kraze. Alò, jounen jodi a, sa ki genyen yo an tèm de santral, an tèm de pwodiksyon, e ke pa gen mwayen pou nou kapab, nou pa konnen syans mirak, pou nou ta kapab bay li kèk tan de kouran 3 jou komin Kafou. Men kanmenm, EDH te gen nan plan l pa rapò avèk Dispozisyon ke Leta a ta pwouwa li ta pral bay nan an tèm de kaburan e nan divès lòt reparasyon pou nou ta fè onivo de motè ki te prevwa ke pandan koup di mond lan peyi a nan pral nan batay e ke se yon moman e ke edh t ap reflechi l gen yon plan ke l te travay sou li l voye bay laprimati li rete kounye a se a Mesye Ali Vivier Piteme ki gen responsabilite sa a non sèlman pou refè, reponn sèvis yo jan nou ap swete l, paske avèk li pou sekirize. Pierre Michel Felix, prezidan sendika travayè edh, Festred, ki t ap pale sou sitiyasyon.
Men peyi Dayiti, se peyi a sa wi. Se peyi a sa kote ke santral elektrik anba men bandi. Ou kwè n tande. Santral elektrik anba men bandi kote ke bon sa fè kèk jou la wi li anba men nèg yo epi ou wè leta rete ap gade epi menm nèg sa yo menm nèg sa yo jounen jodi a la kap di ou yo gen kontwòl peyi a ou kwè n tande ou kwè n tande entèvyou nèg yo jodi a la menm nèg sa yo ni Alix Didier Fils-Aimé ni DG a yo fè konnen ke yo gen kontwòl peyi a.